Nou komante yon bagay ou pa janm pote li. Bonsoir. Nou komante deja m'en nou pa pote li. An nou te komante. Wi nou komante deja.
Mwen sèvi sa la pou mwen. Pou m komante deja epi li vin mande m si lap komande anko. Se sou stil.
Anne.

Pa fè m bon anbago non. Dat ou pa fè sa, yo diw respè dat ou nan di moun. José e manje m bal manje cheri. Manje! Mwen kou ouvè l pou ou tou manman? Wi. Depi kilè m te galan konsa? E m plis galan wi.
Ou pa ouvè l?
Map ouvè l wi chèf.

Ou te konnen l gen pou l sòti non. Men sa k pase. Kounye a pou tèt sa m rantre m ap bo ou rale figi w epi. Men mesye sa k pase ou konnen nou gen pou n sòti non epi w non sèlman w ap rantre ta ou pa menm rele m pou ta di w ap rantre ta pou m konnen sa. Rele w m pa ka jwenn ou kot telefòn ou cheri. Telefòn mwen dichaj cheri lafòt la. Men ou te nan machin lan ou te ka mete chaj ladan l non. Epa sak ki nan tèt mwen gon enprevi k pase cheri. Men kisa k pase ki fè w pa ka mete m o kouran ke cheri m ap rantre ta oubyen cheri m pap ka vini kounya pou n sòti a pa bliye ke ou gen konbyen tan ou pa al wè manman w nou te gen pou n al wè l jodi a men kisa w fè la nou pral kounya pou n. Cheri banm di w moun di li gon pa byen ki te pran l. Ok mennen l lopital paske nan moman an se mwen l te oblije rele epi m pran l m kouri al lopital avè l. Bon kounya lè pou m ale l pa vle m ale li di m konsa l pa gen moun. Ok li di bon ret nan lopital la avè l m te oblije fon ti tan avè l. Se sa ki koz mwen vin ta jodi an. Kòman sa cheri?
Bon desen m fè pou w pa konprann sa m di w lan? Men l pa gen fanmi?
M di w li pa gen fanmi se mwen ki te oblije ret avè l wi cheri. Men non li paka gen problèm se ou menm poul rele m ka konprann ke li malad ok ou ka bal èd lan men pa bliye ke ou menm ou te di Sa vle di ou te vle pou m kite l mouri menm? Mon cheri non m pa di sa ok m pa se pa sa m di jiska prezan men map di w ke si wap fè yon bagay konsa wap mete m okouran ke yon moun gon problèm Bon m di w telefòn mwen te dischaj men ou paka konprann tou? Mon Dieu cheri ok kalme w m pa vle w fache sou mwen ok Men cheri fòk ou konprann tou men fòk ou konprann. Mwen pa renmen l ditou paske li pa fè m byen cheri li pa fè m byen ditou. Pou gwo bagay konsa t rive wap mete m okouran epi demwazèl sa ki rele Kijan m pral fè mete w okouran tou si telefòn mwen dischaj menm kijan m pral fè mete w okouran. Ekout se yon èd ou tap bali non ou fin bali l mwen pa vle amitye antre ou menm avè l sa m di an mwen fini avè l cheri mwen pa vle ou gen amitye avè demwazèl sa apa de sa nou tap fè pou li an nou fè l pou li sa fini sa rete la. Okouran depi kilè w te konsa menm m pat konnen w te gen kè di non menm.

Pou tout bagay sa. Li pa gen moun avèl poum te kitel. Mwen tou vide pou ou cheri. Pa prese cheri mwen kap pwoteje ou. Si gen yon bal mwen pran konl pou ou. Donk m sipoze goute sa anvan ou wè si pa gen pwazon. Moun yo mechan anpil la. Nou visye.
Sak pase Ernst.
Men sak pase a bò kote m. Ey ey chita wap chita. Map chita. Wap chita. Kiyès ou ye?
Kiyès mwen ye?
Talè wap konn kiyès mwen ye. Ernst. Sa se fèt mwen pa vre? Tande sa w gen la? Ou wè map kriye?
Son zanmi ok. Kiyès ki zanmi w lan? Wouyy.
Son zanmi?

Babe sorry ok m pat gen entansyon pale pale lèd avè w e m pat gen entansyon tou pou m moute vwa m sou ou men se se paske w pa eseye konprann mwen ou konnen m toujou la pou m fè w plezi men cheri si nan moman an telefòn mwen te dichaj. M pa wè kijan m ta pral fè rele w. Se vre ou te pral di poukisa m pa t chache yon moun ki gen yon telefòn pou m rele w men sa pa t nan tèt mwen. M te jis vle ede l. Men m pa t gen entansyon cheri pou m rantre ta. Ok, m konprann sa. M konprann sa men ou ka konprann tou sa k ap travèse m lè ke ou nan lari, mwen pa ka jwenn ou nan telefòn epi nou te gen yon randevou pou rantre a senkè pou nou fè yon bagay epi ou pa vini. Ou konn kòman m santi m mwen menm? Dam, se w m mande w padon pou sa k rive w la ok. M pwomèt ou sa pap rekòmanse. M swete sa pa rekòmanse. Ok.
E
met yon limit nan amitye ou menm avèk demwazèl yo. Ok beb se pwomi. Pwomet mwen sa. M pwomèt ou sa sou kris.

M konprann sa Chris di la. Mwen menm nan plas ou m tap tris tou. Men pa dekouraje, sitou w t ko renmen fi an sakrifye w pou li. E kanmenm wap gen l malgre tou.
Bon frero, sa w di a m eseye konprann ou. Men si wap swiv byen wap wè m renmen Milou anpil. Men chak chak jou mal kot manman an se toujou yon imilyasyon. Li pa gen respè pou mwen ditou non. Hein, map sakrifye m pou yon moun m renmen konsa, epi detanzantan se yon imilyasyon. Ah, m santi m dekouraje menm. Bon, sa m ka di nan ka sa, antanke manman, ou menm si w te yon papa, ou t ap aji menm jan tou. Paske li pa vle wè mal pou pitit li. Li renmen pitit lan li ta renmen byen pou li. Pandansetan ou menm ou pap fè anyen. E ou menm? Nan ka sa baz. Ou ta papa. E pa konsa w tap reyaji. Mete w nan plas manman an. Eseye konprann sa tande. Monchè, m eseye konprann tout sa w di m nan. E m panse ke tout imilyasyon sa yo m ap pran an e paske m pa gen kòb. Si m te gen kòb m pa kwè manman Menou tap reyaji konsa. Ou konprann? Kòm m renmen Menou se vre men si manman an fè chwa pou li. Fò m reziye m. M pa gen lechwa non frè m yo. Ou konprann?
Kob la se yn nan sa, men m pa panse li priyorite a non. Tout bagay yo ou menm ki règle pèn. Pandan wap di sa, m sonje gon istwa ki te pase, yon patnè k te renmen yon fi anpil. Men misye son nèg ki pa gen kran vrèman. Ok. Se tèlman timid, de tanzantan li toujou a fyè. Men lè w wè yo wap konnen frè a sè. Ok.
Ou konn sak rive yon bon lè, fi a envite misye nan yon ti fèt kap fèt, epi enjoy li vin twò ta yo pa ka al lakay yo. Ok. Epi, misye gen lè yo jwenn yon kote, yo dòmi, misye dòmi a fi an. Men lè misye ap gade bèl fi sa byen près gen dra bò kote l. Kon misye arive vyole fi an. Misye vin rann kont ke sa l fè a pa bon, toudenkou, li kite l. Li kite kay la, l ale. Demen maten fi an pa wè l. Aprè de jou, fi an mande sa k te pase, misye wont li pa ka pale. Men, sèl fyète misye gen, l gen yon bèl pitit gason.
Kòmsi dat ou mete m kanpe la Kounya la Vanessa oh oh Non m pa nan Vanessa avè w Ou pa ka mete m kanpe la depi tann dat a la Kounya e womans w ap fè Ou m fout pale avè w Poukisa chak fwa w wè m ou eksite Hehe.

Men, kounye a fi a ap pase mizè. Anpil mizè paske li vin marye yon moun ke l pa t renmen. Men si misye te gen ase kouraj pou l te di fi an ke l renmen l, jounen jodi a sa pa t ap janm fèt. Ou konprann sa m esplike w istwa sa? Se yon fason menm pou w ka pran kouraj. Paske gen yon pakèt obstak nan vi an. Men ou menm fò w pa pè afwonte yo. E ou wè manman sa ka ye w nan jodi a, demen se pa l, l kapab renmen w.
Freo m konprann sa w di a wi men nan fason m wè manman ap reyaji a la m pa kwè l pral gon lanmou pou mwen non manman pap janm renmen pou pitit li a paske bon se moun la ak kòb lap chèche m bon m pa gen kòb èske nan fanmi an kiyès nou gen ki gen kòb. Wè lè yon moun gen pwoblèm gen de pwoblèm ou gen nan vi an lajan e pa li k priyorite an vrèman ou menm aji moutre enpòtans ou nan fanmi an paske ou vo plis ke lajan.

Koko, epi w pa janm vin lekòl la, ou rete ou fè anpil tan, epi tout nòt ou yo bese, m di w sa ou fè kòmsi w pa tande ou pa konprann.
Donya, si m di w pap kwè m. Bagay lekòl kòmsi pa twò nan tèt mwen paske m pa renmen jan Dadi ap viv avèk Manmi. Chak lè pou m ta etidye, pou m ta fè devwa m. On pale anpil. Kòman w panse ke m ka etidye nan bri epi anpil bagay? M pa kapab! E sa k pase? Men, m ap eseye pale avèk ni manmi ni dadi. Si yo pa ka jere sa, m ap di yo, men poukisa? Ma cheri, ban m di w on bagay. Ou wè lavi a? Lavi a difisil anpil. Ou wè lekòl la? Se sof li y ap ka ba ou. Yo p ap ka ba w anyen ankò. Konbyen fwa m di w konsa, pi gò kite pwoblèm manman w ak papa w domine w, paske si w kite bagay sa yo ap domine w, yo p ap ka, yo p ap itil ou anyen non. Yo granmoun, kite yo jere afè yo pou kò yo. Si w ka bay yon konsèy, ou bay li. Si w pa kapab, pa antre nan sa. Pa kite sa rive sou ou. Ou konprann?
Ou ret anndan, ou pa janm soti. Dat m chita la. Ou konnen m te fin benyen, m ta k met rad sou mwen avan m vin jwenn ou. Kòman w ye menm? A.
Fizikman, m ka di w m anfòm men moralman m pa anfòm menm. Bon, ki mirak ou nan lari, ou kwè Ernst pa vle w sòti?
Pitit ou, pwoblèm ki mete m deyò, bagay sa m pa ka pa vin esplike w li, e sa k fè ou wè m deyò la pitit? Sa k pase menm? Bon, kilè sa Ernst sòti avè m, li rele m li sòti avè m, kounye a l al nan restoran. Men, n ap mache, nou rive, nou chita, n ap pale. O, n ap ri, n ap bay lòv. O, pitit o, gade m gade m wè yon fi.
Kiyès li ta menm? Madanm mesye a. E apre? Kounye la, fi a tonbe fè eskandal avè m. Fi a menm arive ban m kalòt.
Sa m te di w. Bon, se pitit sa k rèd la ankò? Ernst kite m chita al pran madanm ni lala vini.
Kounela w vini pou vin esplike Patricia sa? Èske m pa t gentan pale w? Kisa w te konprann menm? Ou panse Ernst t ap kite madanm li kanpe apre sa pou l al avè w?
Franchman, m pa konn sa pou m fè. M anvi kite kay la. Men kote m prale. Ooh ok. Ou prefere ret la wap soufri kom madanm li baw kalot. Apre sa ret tann kalot Ernst lan ou menm. E m anvi kouri kite Ernst. Men m bay lot moun ki pou edem. M pa konn sam fè nan ka sa.
Eske w panse lot moun lan ap annik rete konsa li vin jwenn ou andan lakay ou kote Ernst fè mò lan? An? E pa sòti pou sòti pou pran lari epitou pou kwaze avèk moun ou vle an? Lè m te pale ansanm avè w, m te di w ou riske fè tout vi w ret anndan kay Lala, ret sou kont Ernst men w te panse e manti?
Lonya, m pa antre nan bagay relasyon anmim ak papi m. Men papi e ke m renmen manmim anpil. Mwen p ap janm kòmsi dakò pou kòmsi Dadi ap fè manman m sa, kòmsi manmi sa l vle. Li soti lèl vle lap fè de seri bagay m pap janm renmenl kijan w panse ke oh byn m pa renmen manmi m. Pou m di w Luna m pa renmen sa ou konnen m pale avè w deja m konprann ou sèt sitiyasyon an epa epa poutèt ou pral kite sa rive sou ou ki fè sa pral chanje kounya la ou konprann dayè moun yo granmoun yo marye yap viv nan ka ansanm yo te gentan pran desizyon yo deja se rete gade epi ou menm nan fokalize sou etid ou paske e li menm sèl yo ka ba ou pou lenstan. Si yo paka bò lanmou yo pa la pou ou epitou tout la tout jounen yap nan diskisyon jis priye Bondye sèl Bondye ki ka aji wi.
Ebyen map baw manti si maryaj se konsa mwen menm mwen pap marye paske sa pa gen pa gen vi la mwen menm m pa wè vi an. Tale, poukisa wap di bagay sa? Ou serye paske ou pa komsi wè sou on jou ta vin fè on jounen avèm la franchman ou pap janm mande pou vin la ankò paske yo pap viv yo pap viv. Bon lèm vin la yo toujou akeyim byen wap di sa. Tann pandan manmi la, daddy la pou k wè kisa kap gen la. Ou konn toujou vin nan ti sa w jwenn daddy oubyen manmi, men imajine w byen. Antouka banm di w, wè sa ka rive jodi a maryaj manman w a papa w avèk bòpè w la yo pa byen fonksyone, so pa di ke l avwe konsa l pral pase oubyen ou pap janm marye paske ou wè jodi ou pa konn demen. Epi tou, sa e maryaj manman w e pa maryaj pa w li ye ou konprann. Wap sezi wè sa, tout swit Ernst pral gwòs ou pou l ka mare pied w.
Franchman m pa konn sa pou m fè.
E mwen vle di ou kisa pou fè?
M vin kote w pa di sa, paske m konnen w ka ban m yon konsèy. M pa ta ka kite lòt lakay mwen pou m vin jwenn ou la. Ok ma cheri, m pral pale ansanm avè w. Ou konn konsèy m ap ba ou? Se sòti, premye sa pou w fè, al chèche yon travay.
Padi sa ou konnen m depoze CV deja? Ebyen, lè w fin depoze CV a ou ret anndan lakay ou la, on sèl kote a, sa vle di, y ap rele w on sèl fwa ou depoze CV a san w pa chèche lòt bagay. Men yo gen nimewo m, yo gen nimewo m Patricia.
Si yo te prepare pou mwen, yo t ap rele m. Èske w konnen ou byen renmen vi esklav lan? Èske w konnen ou byen renmen l? Kòm ou te mande m konsèy, m ap fin ba w konsèy yo, si w vle w a aplike yo. W ap soti, ou met kòde yo, depoze CV plizyè kote, ou chèche travay. Apre sa, lè aprèmidi la w p ap fè anyen, retire èn sou ou, paske l pa ka fè anyen pou ou ke ba w manje, ke ba w bwè apre sa, ou konn kisa ankò. Apre sa, met rad sou ou, al lan restoran, fè ti kò bèl pou jwenn moun ki moun pa w la, pou retire men, pou retire, pou retire tèt ou anba mesye marye sa. E konsèy sa m ta ba ou. Dayè l p ap kite madanm li pou ou, m di w sa deja.
Franchman pati a, m santi m gon kwa la m ap pote l la m poko konn kilè pou m met kwa sa ate. Ebyen si a pa vle ban m vag. Ou menm ba l vag. Si ou vle tou. Si ou santi w alèz rete. Petèt yon lè madanm li ta vin pran w anndan lakay ou an epitou li ta rache sa Bondye ba ou a. Apre sa, sa k regle menm? M la, jan w konnen an, m la, m la. Ou pa deside tounen lekòl la? M ap tounen wi. Ou ap tann Ernst? Ou manje? Bon, manje, m tèlman. Ebyen antoulèka, kòm ou se bon zanmi mwen pa gen lòt zanmi, ou banm konsèy, m panse ke fò m ta tande w konsa tou si w ta bezwen konsèy ou vin kote m, m ap ba w l m panse w ap w ap w ap tande m e idèm tou fò m eseye konprann ou. Mèsi paske w toujou la bò kote m nan moman difisil yo. M pwomèt ou ke m ap etidye, m ap fè tout sa k posib de mwen pou m fè bon nòt. Sista, wè, repriz yo, e kòb ou pral peye pou pran yo. Ou konprann? So, fokalize w sou etid ou. Pa kite sa y ap fè a, menm lè l rive sou ou, sèt, pa, kòmsi pa demontre sa, epi pran etid ou oserye. Kounye a la, kòb y ap depanse yo, petèt y ap, yo pa anven, tande. Ebyen, ok. Antouka m pap ka ret anpil non ou konnen m te kontan wè w epi ou pa konnen pitit ou pa mande m sa k fè m vini konsa jodi a ou pa wè m pa met inifòm nan. E pa manti non kot inifòm ou. June de koulè. Sa w di m la?
Enben ok m kontan. Ekri m pita wi bebe. Dakò cheri m ap fè sa. A lòt la al nan kò m. Bon bagay oh men mwen santi pou manmi.
Konsèy mwen pou ou kòkòt, ou bèl timoun, ou byen kanpe, dayè m toujou di w sa, madan Èns lan pa pi bèl pase w, li pa pi byen kanpe pase w, e w gen 10 dwèt menm jan ansanm avè l. Apre w fin chèche travay, si w wè w pa ka jwenn, se met kò deyò a pou jwenn yon jèn gason ki ka ede w, paske se yon jèn gason deyò ki p ap travay ki bezwen yon bon fanm

Kote w te ye? M te lakay Vanessa. Kay Vanessa? Ou pa chonje dènyè mwen t ap pale ak ou ankò sou kesyon bagay zanmi? Mwen m pa la pou nan fè zanmi. Ou konprann? Men sa w t al fè kay Vanessa menm? Papi m te lakay la, m pa t griye pou m te fè, m te rete pou m fè tout devwa m. Kounya la m rete la, m te jis al kay Vanessa. Fouti pale papi m pa ka ale santi relakse m tou?

Ok.
Jodi a m vin di w yon bagay, m pa konn si w ap pran l kòm konsèy oubyen jan w pral pran l lan. Regina ou marye, ou gen 2 bèl pitit fi ansanm avèk Robè. E ou s on bèl fanm. M pa kwè ke ou ta pral met tout vye konsèy Sofia ki s on vye rat nan lari an ap ba ou pou kraze. Pou kraze tout Talè, talè, talè.
Pa di m se pou Robè w ap vin pran la non. Kòm mwen konnen se mesye marye moun wap mache pran, siw bezwen Robert vin dirèk. Pa pase sou konte ansanm avèk mwen. Banm diw. Eske kòmsi son espri Sofia voye sou ou ki fè wap aji konsa. Pa bliye Regina ou marye ou gen 2 bèl pitit a moun an ou avèl lontan. Pa bliye ou menm. Ou pa sipoze ap aji mal konsa ansanm avèl akoz de konsèy Sofia ap ba ou. Pi devan wap regrèt wi Regina. Pa bliye ou menm se mesye marye ki nan menw. E paskem konnen m gen mesye marye nan menm. Jan de moun tankouw pa ka vin banm konsèy non. Bravo. E paskem konnen m gen mesye marye nan menm em wè lari an pa fasil lè yon fanm deyò pran mesye marye li difisil poul tounen al fwaye yo ankò. Ou ka fin kite Robert ale yon fanm lari a pranl tou li difisil poul tounen vin jwenn ou. Ou wè sa wap dim nan pase nan zòrèy goch mwen li sòti nan dwat mwen. Ou serye. Ok.
Sa wap dim nan la pa entèresem. Ou pito konsèy Sophia yo. Vim pou mwen m fè sam vle ansanm avèk li. Ou pa gen dwa pou ap vin rantre nan vim. Ki egzanp wap bay de pitit fi wap leve yo.
Bebe. Bebe kisa? M sot lakay ou dat sa m pa wèw. Oh so fok ou te jwenn mwen lakay la? Sa w pèdi la tou sa w vin chèche? Ah bon.
Kòman wap pale avèm la?

Hein kilè wap gen kòmsi kilè zye w ap ouvri pou wè Sofia pa renmen w tout bon. Banm diw yon ti bagay retire bout bwa ki nan je w la avan w vin pale ansanm avèm pa wè ti pay ki nan jem nan. M pa marye non m ka fè sam vle wi. Ah bon!
Ou ka fè sa w vle. Ok
Ou marye ou bezwen aji menm jan avèm? E si yon madan marye kenbe w li tiye w nan lari a sa wap fè? Pa gen pwoblèm. Hein? Antouka mèsi. Sèl sa m te ka di w. Antoulèka map di Sofia ou te vin pale l mal epi pa di m anyen ankò al fè wotro. Ou serye?

Men nou banm di yon bagay byen. Manman w se moun ki gen kòb li bezwen pou ou. Mwen menm m pa gen kòb. Vire tounen manman w ap imilye w. Kisa w te vle m fè avè w? Franchman, mwen pa wè pou kisa w pale de bagay sa yo la. Kòman pou m pa pale de yo a Nini? Se avèk manmi m ou renmen oubyen avè m? Men yo fè m mal.
Sa manman w ap di m chak jou yo fè m mal. Yo pa fè m mal.
Oh!
Yo pa fè w mal? Mwen mande w.
Jan w pale an kòmsi se ou menm sèl li fè w mal, men l pa fè m mal. Cheri ou konnen ke m renmen w. Pa manyen m.
Ah bon, bagay yo chanje. Yo oblije chanje, se sa m di w deja. Wè, bon, sa w te fè zanmi dam yo?
Love me, ou pa ka fè m pa met pye lakay ou. Ah wi. Bon mwen menm m pa dakò sa mwen menm. Sa se pawòl pa w.